Men kèk bèl sms wap bezwen ki pou fè mennaj ou damou w. Se pa sms raz ke ou panse. Ou konnen depi ADS Julien Julien Santimantal ap bay sms, se sms nòmal. M konnen ou gen mennaj ou e ou konn ap doute, ou konn ap di waw èske m ka fè fanm sa damou m? Paske de no jou lanmou prèske pa gen valè nan je okenn fanm. Èske m ka fè l damou m? Ebyen repons lan se wi zanmi m. E gen gen 2 kòmantè ke yo te fè sou Facebook ki vrèman enterese m. Nou gen Billy ki di, Ke Bondye Granmèt la pwoteje w nan amou li. Mwen resevwa l frè pa m. E mwen resevwa tout kòmantè pozitif apwopo de fàn mwen yo. Epi tou mwen gen yon lòt kòmantè ki di, Baz, èske w te mawozo avan Walfa? Wi, tout moun te pase nan faz sa ok. Silvouplè, pa neglije kite yon like, kite yon kòmantè. Kite yon grenn abone ou menm kap swiv mwen sou Facebook. Pase al jwenn mwen sou YouTube toujou sou menm non ki se ADS Julien. Ann antre nan premye sms ki ou ka ekri mennaj ou kap fèl damou. Ekri l sa Alpha. BB, Tout moun konnen ke 1 plis 1 egal 2. Sof mwa plis 3. Renmen w se fasil. Pwouve w li se difisil e bliye w sa totalman enposib bebe M ap ofri w lanmou m paske se desten ki relye nou bebe Je t'aime be Wè Alpha, gen de sms ke ou ekri mennaj ou Oparavan l te ka konn met dout nan tèt li èske nèg sa renmen l vre Men o final apeprè sa ke w ap ekri l e Sa vin chanje. Sa sa bay tèt li yon lòt direksyon ok. Men yon lòt ankò Alpha. Bebe, tout moun rele m Julien. Men èske w te konnen se ou sèl ki rann non Julien an spesyal? P, Si m te yon jadinye, mwen t ap ba w yon flè. Kòm ou se madanm mwen map baw kèm Mwen renmen w anpil bebe Mesye non gen de sms map ekri mesye m santi yo e bagay tankou peye pou w ta peyim pou m ta ba w li paske gen de sms m ba w la mesye gen moun ki konn di yo poukisa w pa vann yo pito men nou konnen nou se fanatik mwen mwen pou ba nou wè sa m di nou an gen yon lòt ankò Alpha bebe. Menm ke ta gen yon mwayen sou tè a pou m ta vwe tout lanmou m pou ou, sa p ap sifi pou m di ou konbyen m renmen ou. Je te promets un amour infini jusqu'à la dernière minute de ma vie. I love you. Waw, ban m di w Alpha, wè lè w gen mennaj ou, m konnen ekri l bèl sms se enpòtan, men gen de pafwa fanm nan bezwen lè w ap di l yo tankou mete l fas a fas avè w osinon Eee epa apèl wap deklare jan de bagay sa yo waw sa vrèman enpòtan nan yon relasyon men yon lòt ankò Alpha bebe renmenw se gen yon souri etènèl menm kem ta pèdi tout sam genyen paske pou mwen ou pi enpòtan ke tout bagay chak bagay gen yon fen. Be, map fè w konnen lanmou m pou ou pa gen fen Je t'aime infiniment E nan eskize m paske sms yo gen kèk ti e m mèt di gen kèk ti bagay ki mal ekri ladan Men nou menm alfa m yo m konnen ke nap jere sa, nap aranje sa Epi tou pou nou anvwaye l bay Humm nou gentan konprann mennaj nou men yon lòt ankò Alpha Be se kounya mwen vin konnen chak lèm leve nan panse avèw se leve nan yon mond ki bon pou viv ak moun kew renmen Be ou se premye moun ki fèm konn gou lanmou ki fèm konn gou bonè mwen renmenw bebe Alpha ou wè Menn ke w wè video a 9, 8 minit, ou mèt gade l de kòmansman jiska lafen. Paske, m konnen nan fen video sa, m gen yon bagay enpòtan ke m pral di w e m panse ke menm ou menm tou, ou p ap ka tann e lè m fin di w ou p ap ka tann sa rive. Silvouplè, nan fen video a, sipriz nèt, sipriz nèt, ok? Gen yon lòt ankò Alpha. Bebe, mwen te toujou di Dye m ap rekonesan anvè li si l fè m kado. Yon fanm tankou w. Bae, m ap fè w konnen ke ou pa sèlman fanm mwen, ou se totalman vi lanmou m. Je t'aime baby. M pa fè sms yo twò long, paske se pa tout fanm ki gen pasyans ki pral li yon sms lonmwen konbyen 7 a 8 liy, men m jis fè l klasik pou nou. Depi fanm nan nik wè l pou 1, pou 2 l ap nik li l. nan mwens ke 30 sekond. Donk sa m di nou alfa. Men yon lòt ankò alfa. Be. Mwen ka m pa moun ki pi chansye paske m gen yon. Sèlman mwen konn kòman ou retire m nan tenèb. Men yon sèl bagay m gen pou m fè. Mesi kenbew pi prem pou toujou e a jamè. Gade kisa ou di fanm nan, ou di fanm nan konsa ki ou ka pa moun ki pi chanse paske ou genyenl e selman ou konnen ki komanl te retire ou nan tenèb yon sel bagay ou gen pou fè se kenbel pi prew. Pou toujou e a jamè. Yow sa yon sèman Yow sa yon sèman li Alpha Yon lòt ankò Alpha Bébé Youn nan bagay ki fè m santi m spesyal Se paske m konnen w nan vi m Je sais que que je ne te dis pas toujou konbyen je t'aime Men je pense à toi tout le temps Bonjou bébé Bòn joune Alò sa se yon ti sms senp Kote ke avan menm ke fanm nan reveye, ou ka kite yon ti sms konsa ap tann li sou mesaj li, mpa konnen e swa pa whatsapp, mpa konnen pa sms, sa pral depan de pa ki mwayen ou menm ou pral ekri sipèb sms sa. Ann pase avèk yon lòt sms ankò Alpha. Men sa long wi, sa long mesye. Manmi, mwen vle w konnen ke mwen renmen w anpil e mwen prè pou m defann ou nan nenpòt ka. Klè, mwen ta vle jwe wòl ki pi enpòtan nan vi w, tèlman m renmen w. M ap toujou priye Bondye pou lanmou m gen pou ou a pa janm fennen. Je t'aime ma femme Waw Wè jan de pawòl sa Alpha Men kijan m vle pou ta fè mennaj ou plezi ansanm avè l M pa vle w ekri l li E Rele l nan telefòn men sinon Kenbe fanm nan fas a fas pandan w ap fè yon ti konvèsasyon avè l Epitou di l sa konsa W ap mete vwa w dous M pa vle ou pale fò Lè w ap di l li w ap mete vwa w tankou On moun ki preske pa ka pale, epi tou pou pawòl la fè wout li, pou pawòl la fè efè ke li ta sipoze fè nan nanm fanm nan. Ou wè sa m di w la Alpha? Ok, men kisa m t ap di nou nan fen videyo sa. E, m kòmanse kreye kèk blòg pou nou. Blòg lan, se la n ap jwenn pèsonèlman sms mwen yo. Sa vle di, ou menm ki gen link blòg lan, w ap gen sms yo pèsonèlman. pou ou sa vle di pèsonèlman ou menm kap wè tout bagay ok m kòmanse kreye blòg yo men e m poko konnen nan mwa kap vini sa pral depan depi tout bagay gentan fin jere e map fè nou rekonèt blòg lan epi tou m garanti nou nap renmenl paske depi sou chak blòg ke nou antre nap jwenn sms diferan m gen dwa di konsa 11 sms pou fè mennaj ou damou. Epi wap antre ladann, epi wap jwenn tout moun sa. Apre sa m ka di konsa, men kòman pou kotize yon fanm, epi tou ou rantre ladann, wap jwenn wap jwenn tout sa ki pou kotize yon fanm. A, lè wè m di w bagay serye, bagay serye. Sèlman, ou menm k ap swiv mwen sou Facebook, al jwenn mwen sou YouTube, ok? Silvouplè, al abone avè m sou YouTube pou n pa rate blòg lan lè m ap lage l, ok? E pa bliye tou ou menm ki poko achte liv lan, ki poko achte fiyè yo, ou ka toujou kontakte m. Ok? 150 goud sèlman, li pa plis. Men nimewo si w vle kontakte m pou achte fiyè yo, 150 goud sèlman.